So nan ti videyo jodi a nou pral gade sa m te di ke yè nou ta pwale fikse yon objektif pou 90 jou k ap vini la a, donk soti 10 jiyè 2023 pou rive 10 oktòb. Men, n ap sèvi avèk done ki disponib deja yo pou ke nou kapab fikse objektif sa a. Nap gade la a. Olye de avril malerezman m te panse se avril nan yon nan videyo mwen te di ke se avril ke m te komanse men se yon nan avantaj m di ki gen avèk kesyon teknoloji sa a tout done yo yo disponib. Bon sa ka rive gon kantite apre yon peryòd de tan ou bezwen al chèche pi pwofondman men trasabilite de chak sa ou fè li egziste ok wap kapab jwenn done yo donk olye de avril se te 5 mai 2022 Ke m te komanse avèk Stephen. Wè donk se apeprè trè pwòch. Donk malerezman m poko kapab wè sou aplikasyon an kantite GST ke m reyalize pandan tout peryòd sa. Ok bon m eseye fè plis efò pou m di nou Paske m bezwen antre nan tèt nou lide ke se pa mwen menm pèsonèlman ki rive atenn objektif sa a, se Stependis Ayiti, sètadi ke tout lòt asosye, patenè ki te rejwenn mwen dèyè lide a e ki te dakò ke pou nou mete. on fon ansanm e ban m klarifye sa pou nou. Jan m te di nou, pou m te rive la a, an me, ok, an me 2022, mwen te sipoze genyen ant 25 a 30 mil dola ameriken pou pi piti. Ok, paske yon tenis ke m te achte te vo 1500 dola, donk mwen genyen Trent kat tenis sou aplikasyon sa pou kont li paske m gen vez enèji an men trent tenis sou aplikasyon sa pou kont li kat tenis sou dezyèm aplikasyon an dok an jis fè an mwayèn si n te si n te genyen achte tenis yo a 1000 dola ok paske n t ap toujou chèche kalite paske nou gwo seri de tenis la si se nan epòk sa n t ap achte li yo t ap koute n plis ke 2500 dola ok map di 2500 dola li te ka menm autour de 5000 dola paske pou te achte tenis trainer level 29 ke m genyen sou dezyèm aplikasyon sa hey li tap ou tap bezwen les yeux de la tête hein m gen yon trainer m gen yon trainer level Level 29 la se yon tenis ki pral vo anpil kòb lè JST reprann, lè nou tounen nan boul wonn nan. Ok, se yon tenis ki pral vo anpil kòb, anpil kòb. Right, so now m bezwen sa klè, m bezwen sa klè pou nou ke se pa mwen menm, se Stependis Haiti ki pèmèt ke nou rele l Stependis Haiti men se diferan sosye yo ok donk se ou menm ki pèmèt nou rive la donk um, de 5 septanm n ap pral gade egzakteman ke m te fè premye premye um, premye egzèsis ke m te fè premye mach ke m te fè n ap gade egzakteman ki sa ke li te reprezante banm gade eske m gen done a la a ah, Bon, de tout fason, m pa gen done sou zye m la, men um, li te 0 pwen e kèlke choz de kilomèt, ok, ke m te ka fè, e m te reyalize 6, sèlman 6, 6 jesti, pou 0 kilomèt la ok donk an total soti soti 5 me 2022 pou rive yè ok mwen te fè an tou

Rezon ki fè m rive la tou se m te gen 2 enèji kounye a m gen 20 enèji ok sa se rezilta yon grenn aplikasyon paske chak aplikasyon menm si w ka mete JST yo ansanm pa la swit ou ka transfere yo men ou pa ka transfere kantite distans ke w pakouri pou vin fè yon fon sèl. Ok dayè menm si ou gen 5 aplikasyon ou gen an di 5 aplikasyon diferan ou ka mache avèk tout on sèl kou ok ou gen ou mete yo sou 5 telefòn jan m te di a nan yon videyo ou moun ka toujou al chèche avèk 30 tenis sa ou te ka gen 60 enèji chak tenis ap ba w 2 enèji separeman ok diferans ki genyen se ke menm lè ou gen 60 enèji, sa pa vle di ke ou pral reyalize plis GST paske avèk 2 enèji ou pa ka reyalize anpil GST. E plis ou gen tenis ki pi pèfòman, se plis ke randman ou ap plis enteresan. Ok? So, ki sa objektif nou ye pou kounya nan 80

Ok 450 kilomèt Nap pale de total GST a se sou lè 2 aplikasyon Ok men kilomèt ke map bezwen pakouri yo se egzakteman 450 kilomèt Donk sa se objektif ke nou menm nou fikse tèt nou pou lè 90 jours a veni Pou lè 90 jours a veni Donk Se ki vle di ke chak jou mwen pral pataje avèk nou kote m ye avèk objektif sa. Eske nou rive atenn li? E si tout fwa ke genyen de reta nan akonplisman de objektif sa, reyalizasyon de objektif sa, ki strateji nou ap mete an plas pou ke nou menm nou kapab rive konble reta sa yo? ok e li pral nesesè pou konprenn ke nap oblije itize estrateji paske nou fikse tèt nou 50.000 GST um, aplikasyon sa ke map mache kounya um, nou fè 300 GST avèk li donk si nou ta pran 300 miltipliye pa 90 jou donk la bann sèlman 27.000 GST

ke nou menm n ap fè, lè nou rive a yon sèten nivo, n ap vann nan sa nou genyen deja kòm retou sou GST yo, n ap reyachte tenis ki pi pèfòman, n ap reyachte jèm pou nou ogmante sou li pou nou ke nou kapab double gen nou. Ok? Donk. Se egzakteman yon fason konsa ke nou menm, nou ta renmen ke ou menm kap gade videyo nou yo konprenn ke um, an menm tan tou, janm te di la n tap bezwen anviwon 25 a 30 mil dola, an di minimum 30 mil dola si n tap achte tenis, mil dola selman, ok, um, men total envestisman ki mete nou nan nivo sa, um, M pa genyen l egzakteman, men nou te, mwen menm mwen te mete 1500 dola pèsonèl, ok, rès patenè yo te mete 2500 dola. Donk sa vle di ke sa fè 4000, sa fè 4000 dola, right? Sa fè 4000 dola, men m kwè ke reenvestisman ke nou fè ladan l, li kapab otou de 5 a 6000 dola, ok, reenvestisman ke nou fè.

Yon minimòm pou w kòmanse e pou atenn objektif ou yo, ou pa bezwen tou genyen tout kòb kach pou ale nan nivo ke w ta vle ale. Ou kapab toujou itilize avèk sa w ap ganye pandan peryòd la, pandan pwosesis la pou ou menm ou kapab envesti e atenn objektif ou. Donk, se de eksperyans sa yo ke nou vle egzakteman pataje avèk ou pou ke ou menm ou kapab konnen ke li posib Pou ke ou kapab fè yon bon desizyon, ok, pou ou menm kapab avanse. Men, egzateman li moute devanm la, ah, pandan nap gade li, nou te fè 6 JST, li pa banm gentan wè konbyen kilomèt la, bref. So, se rezon sa ki fè ke nap pataje done sa yo ansanm avèk ou. Alright, so, pa bliye ke jan nou di a, nan deskripsyon videyo nou yo, wap jwenn de done sou White Paper, um, slipping nan, sa vle di nou tradwi yo pou ou e nou mete yo disponib nan deskripsyon. Ou kapab uh, gade enfòmasyon sa yo nan deskripsyon an. Yo soti direkteman de white paper stipend nan. Alright, so nou se Stipendist Haiti. Nap rete konekte. Let's go!